Byenveni nan emisyon Enfòme w! Non mwen se Bito David, espesyalis kominikasyon ak angajman pou Distri Lekòl Rejyon Palm Beach la. Emisyon sa ap pase sou televizyon Rezo Edikasyon Distri a pandan tout semèn nan. N ap pataje ak ou enfòmasyon ou dwe konnen pou ede pitit ou pi byen patisipe nan edikasyon nan distri a. Nan pati entèvyou show a jodi a, nou pral pale avèk Mesye Frantz Théus osijè pwogram Ochwa ak Akademi Karyè. Avan sa, men enfòmasyon nou vle pataje avèk ou. Lous Frias se pwofesè ki genyen pri Remèsye yon pwofesè pou semèn nan. Li se yon pwofesè nan lekòl segondè Suncoast. Inisyativ sa a rekonèt chak semèn yon pwofesè ke elèv ak paran, ansanm ak estaf anplwaye nonmen pou devouman, pwofesyonalism ak enpak li genyen sou elèv. N ap pale de enpak pozitif. Chofè bis nan distri lekòl rejyon Palm Beach yo kounye a pi byen touche pami tout chofè bis nan eta Florid la, apre komite distri a apwouve yon ogmantasyon salè pou pozisyon sa a, soti 17 dola 33 pou monte 20 dola pa èdtan. Chofè bis ki la deja yo ap resevwa yon ogmantasyon 2 dola 75 pou chak èdtan. Se bon lè pou vin travay ak ekip transpòtasyon distri nou an. Fwa Kolèj ak Karyè ki te pwograme pou mèkredi 28 septanm nan ranvwaye pou madi premye novanm 2022, soti senkè pou rive uitè nan aswè nan South Florida Fairgrounds, nan West Palm Beach. Ap gen reprezantan anpil kolèj, inivèsite, lekòl komès ak fòs ame ki ap vin pataje enfòmasyon. Ap gen sesyon FAFSA, ki se aplikasyon gratis pou èd federal pou elèv pou ede fanmi yo konprann pwosesis aplikasyon an. South Florida Fairgrounds, nan 9067 Southern Boulevard, ant Jug Road ak 441. Kounye a nou pral pale ak Frantz Théus osijè pwogram ochwa ak Akademi Karyè. Envite nou jodi a se Frantz Théus ki pral pale avèk nou de pwogram ochwa ak Akademi Karyè. Frantz Théus son abitye mezon an. Frantz, byenveni yon fwa ankò nan Enfòmew. Mèsi Bito.
Se yon plezi pou n gen w avèk nou ankò yon fwa kòm nou di jodi a nou pral pale de pwogram ochwa yo nou konnen pwogram ochwa yo se yon seri de pwogram ki cho se yon seri de pwogram nou rekòmande paran yo pou yo motive timoun yo pou yo pran avantaj de yo men pandan m ap di pwogram ochwa nou pral pale de akademi karyè an n kòmanse avèk pwogram ochwa mesye Théus kisa pwogram ochwa yo ye? Bito, Pwogram Bon Chwa yo se yon kou spesyal ke distri a mete disponib pou elèv yo, yo kapab pran kòmanse nan klas primè jiska klas segondè.
Mesye Théus, ou di m kòmanse nan klas primè, sa vle di depi nan nivo elemantè timoun yo gen dwa gentan oryante yo nan yon pwogram ochwa? Wi, wi. Depi nan fèt kòmanse lekòl, nou gen pwogram sa yo pou timoun yo, e yo ka pran avantaj de li, epi yo kòmanse timoun yo, mete yo nan yon wout kote sa yo bezwen pran nan lavi yo, yo ka toujou kòmanse nan klas primè jiska segondè. Ou di sa yo bezwen pran nan lavi yo, sa vle di se yon oryantasyon ke nou bay elèv yo Depi nivo elemantè, pase nan nivo mwayen, rive nan nivo segondè kote yo gradye a yon bagay nan men yo, m byen konprann li? Wi, wi, se yon ekspozisyon.
Pase anpil fwa gen de timoun yo konn nan pwogram nan, e lè yo rive, yo kòmanse nan klas primè, yo rive nan klas mwayen, yo pa, yo sonje, yo di bon, yo ta vle pran yon lòt bagay, yo, yo toujou kapab fè sa, nou gen plizyè pwogram yo kapab fè l, wi. Mesye Théus, pwogram. O chwa yo gen anpil. Lè n ap pale chwa, depi n di chwa se ke m ka pran sa, m ka pran sa, m ka pran sa, m ka chwazi. Eske gen anpil? Wi, wi, gen anpil.
Nou gen nan distri a, nou gen plis ke 300 pwogram o chwa. Plis ke 300 pwogram o chwa? Wi, wi. Men, plis ke 300 pwogram o chwa sa yo, eske se nan tout lekòl ki genyen yo? Non, non, e pa tout lekòl. Genyen lekòl ki, gen lekòl ki pa genyen yo. Men, mwen kwè ke kenenpòt elèv ki disponib, Yo kapab chèche non genyen enfòmasyon yo, lekòl ki ka tou pre yo a ka genyen ka genyen li epi si yo enterese yo kapab aplike pou sa. Ki avantaj ki genyen pou elèv antre nan pwogram ochwa? Ki avantaj? Nan pwogram ochwa a konsantre nan talan, enterè e karyè ke elèv la ta vle pran pou lavi li. Epi pwogram sa a, lè elèv la nan pwogram ochwa a epi statistik montre ke Timoun sa yo pi byen pèfòme nan egzamen leta bay e nan egzamen nasyonal ke yo te kapab pran. Timoun nan gen yon don patikilye, timoun nan genyen enterè nan yon domèn, timoun nan w ap obsève li, ou wè ke li kale nan yon matyè, gen yon bagay li renmen. Èske se tip de bagay sa yo pou paran obsève pou yo gentan ede timoun yo a oryante yo vè bagay sa yo. Wi, wi, sa w di a egzakteman se verite Bito. Donk kounye a, n ap pale de pwogram ochwa, nou konnen timoun isi, paran dwe konnen sa tou, timoun al lekòl nan lekòl ki pou yo ki nan zòn kote yo rete. Ou sot di m talè a ke se pa tout lekòl yo ki genyen pwogram ochwa yo. Kijan pou timoun yo antre nan youn nan pwogram sa yo? Ok, pou antre nan pwogram sa yo, gen pwogram nan, timoun nan pa bezwen, li pa bezwen rive nan nan lekòl kote ou pwale a. E depi ou arive, ou ka bezwen aplike pou antre nan pwogram sa yo. Li pa sèlman otomatik. Ou fè timoun nan aplike nan sa ke l renmen an, li aplike nan lekòl kote l vle ale a e ki gen pwogram nan, li aplike pou li menm. Men aplikasyon an, Bito k map tou di w li ke timoun yo ka ale nan www.mybabychoiceapp.com Ok. Se la pou yo aplike a. Se an liy pou yo aplike, sa vle di se sou entènèt pou yo aplike. Wi wi, sou entènèt pou yo aplike. Eske pa gen aplikasyon sou papye ke paran an ka ranpli? Si ke paran an pa gen pyès mwayen entènèt, li ta vle mete yon aplikasyon papye, Mwen menm, ki nan kominote ayisyèn nan, m ap trè byen kontan pou m kapab ede paran sa a avèk yon aplikasyon papye, men nou toujou ankouraje tout paran pou fè li sou entènèt. Èske paran an gen dwa rele lekòl la pou l mande enfòmasyon sou bagay sa yo? Wi, wi. Paran an kapab rele lekòl la epi l ka rele distri a pou enfòmasyon. Ou di m ou menm ou disponib, ou konn ede paran ranpli aplikasyon si l pa gen koneksyon entènèt? Wi, wi. Ok, dakò.
Kounya ann pale de, ou di pa gen kondisyon pou aplike, se jis enterè timoun yo. Men nan pwogram ochwa yo genyen ki se pwogram ki mande pou timoun nan fè odisyon, ki sa odisyon an ye? Bon, odisyon an sa vle di, jan nou tap pale de talan, si timoun nan rive li di w li son chantè, li di w li konn jwe pyano, e li di w se nan fòm de teyat li ta vle ale, non pa, lekòl ke. ke l bezwen aplike a, ta bezwen wè si timoun nan gen talan an vre. Ok, ok.
Donk ou pa ka vini ou di ou konn chante, epi pou jis antre nan pwogram nan, epi se lè ou rive nan pwogram nan pou yo wè ou pa gen don chante. Ou pa ka di ou se yon ekspè nan jwe pyano, epi ou pa konn b-a-ba nan pyano. Donk se sa k mande odisyon, sa vle di timoun nan fò l al fè yon pèfòmans pou yo wè si l genyen talan nan domèn nan vre. Dakò.
Epi gen pwogram regilye yo tou. Ok.
Mesye Théus, an n fon pale de kounye a de Akademi Karyè yo. Ki sa l ye li menm? Akademi Karyè yo kòmanse, li bay li avèk elèv ki kòmanse de sizyèm ane jiska douzyèm ane. Li bay elèv yo opòtinite pou nou, yo ba yon klas espesifik, kou espesifik, epi nan timoun yo gen opòtinite pou yo genyen yon sètifika endistriyèl nan kou sa yo.
Sa vle di lè timoun nan soti, li tou soti a yon sètifika nan men ni. Sa vle di son timoun ki gen tan gen yon zouti nan men n na petèt pou l travay. Wi sa se avantaj ke Akademi Curry a bay. E lè timoun nan soti, si l ranpli tout sa ke leta mande yo, li soti yon sètifika epi li prepare pou l travay. Youn nan egzanp ke mwen m te kapab ba ou Bito, ou vin jwenn Akademi Ponpye a. Nou gen ni epi èkondisyone a, sa se youn nan yo, kote timoun nan ka soti nan klas segondè, si yo pa vle kontinye nan inivèsite, yo ka rive pou yo travay. Humm, sanble son gwo nouvèl ou bay la, sa vle di, timoun nan gen dwa pa menm kontinye al kolèj, li soti a yon zouti nan men li, li sou mache travay la, li ka degaje l travay fè kòb. Wi wi, e Bito lè map di fè kòb, fè bon kòb, fè kòb, pi bon kòb pase nou menm kap pale la. Mezanmi, donk genlè fòm ta retounen lekòl la, Mesye Théus, tande. Banm, nou pa gen anpil tan krete, banm de twa pwogram ou chwa konsa ke w te ka rekòmande bay paran yo. Ok, pou mwen menm, nan zòn sa, nan zòn Burton nan, gen yon pwogram ki trè enpòtan nan Burton Beach High School, ki se BASA pwogram, ki konsantre sou bagay avyon, ranje avyon, aprann vole avyon, epi e sou drone kounye a ki kab pale. E nou gen yon lòt pwogram ki nan Palm Beach Lake, ke ki se ponpye. E yo fèt parèt avèk pwogram sa dezan desla. Pwogram sa, timoun nan ap antre ladan on akademi karyè, kote timoun nan antre, li ranpli tout kondisyon yo, e lè l soti, li jwenn djòb otomatikman ki ka kòmanse l pi pi wo pase nou menm menm ki gen anpil tan nan distri a. Mesye Théus, ou di m timoun nan gendwa antre nan Bassa Program ki nan Boynton Beach High School. Ou pale m de akademi ponpye e pwogram ochwa ponpye, nan ki lekòl ou di l ye? ki se, li gen nan 2 lekòl. Youn nan lekòl yo se Palm Beach Lake High School e l gen nan Wellington. Ban mwen lòt ankò. Ou gen yon lòt ankò kab di paran yo pou rekòmande yo? Wi, wi. Paske si timoun nan gen yon bon baz akademi, li ka ale nan IB pwogram nan, ki se International Baccalaureate Program. Ki sa l fè li menm? Li bay timoun nan yon. Li prepare timoun nan pou inivèsite. Pou kenenpòt bagay timoun nan ta vle pou aprann. e li prepare l pou timoun nan ka byen ekri, ka byen fè rechèch, nan tout fason nèt. Si timoun nan rive, li nan IB pwogram nan, e l gen sèti, e li gen diploma IB pwogram nan, li ka ale nan kenenpòt inivèsite, ni isi, entènasyonal, e mwen konnen nan Florida a, ke timoun sa a gen yon scholarship k ap tann li, ki pou peye pou lekòl li. Anpil gwo pwogram nou di k prepare timoun yo, ki deja mete yon zouti nan men yo, Se bèl bagay mesye Théus tande non nou pa gen anpil lè ki rete nou wè ou gen anpil bagay ke w ta ka di men kanmenm fon ti konkli pou nou ki konsèy ou ka bay paran yo nan yon 30 segonn konsa. Bon men konsèy m ta bay paran yo madi demen madi a la nou genyen ekspozisyon showcase tout lekòl nèt ki genyen k ap fèt nan South Florida fè a l ap kòmanse katrè jiska uitè si w gen yon ti moman ou kapab ale men konsèy m ta bezwen w bay plis si w pa kapab ale Toujou tcheke website school school district website la pou w konnen ki pwogram ke timoun ou ta enterese ladan epi pou a ede timoun yo aplike nan yon pwogram ochwa. Sa vle di fò paran yo sipòte timoun yo. Wi, wi.
Mèsi Mesye Théus, li anonse nou Showcase of School ki se ekspozisyon lekòl yo ki fèt chak ane Pandan n ap pale la a, se demen l ap fèt, men chak ane nan mwa doktòb yo fè ekspozision lekòl yo. Paran yo, nou dwe angaje nou epi ede timoun yo pran plis avantaj de tout opòtinite distri a ofri yo. Se te Bito David, envite nou jodi a se te Mesye Frantz Théus ki son pwofesè resous nan distri a. A yon lòt okazion pou enfòme ou. Mèsi bokou.